Tan pou lansyen depite Prophane Victor. Nan rapò dcpj a, anketè yo eksplike ke pandan plizyè fwa, Mesye Victor defann tèt li e li kalifye entèpelasyon l lan de pèsekisyon politik. Li di dcpj li pa wè pou kisa yo arete l la, si gon bagay yo ta kapab repwoche l, se petèt paske l ap fè politik. Se petèt pozisyon l. Donk pou li, entèpelasyon l lan oubyen arestasyon l la pa gen anyen pou wè avèk yon bagay fonde, se de la pèsekisyon politik pur et simple. Èske w la Ronald? Nan bagay Magalie Habitant, m toujou esplike l pa gen anyen pou l wè avèk bagay konsa, l lave men l o mesye Profane, li blan tankou lanèj. Men dcpj di. Pandan Mesye Profane ap pale konsa, done telefonik a pati de telefòn pa li yo pwouve le kontrè. Dcpj k ap pale, se pa mwen. Paske nan moman ke y ap fouye telefòn DP a, yo jwenn konvèsasyon l avèk Madam Habitant e yo te gentan ap jwenn menm konvèsasyon sa tou nan moman yo t ap fè Eksplwatasyon si w vle, telefòn Madam Habitant nan nimewo n te site yo. N te eksplike kisa mesaj la te ye, kòm se batay n ap batay, fòk nou jwenn 20 kès bal, kès la se 3 mil 500, sa fè 70 mil dola, etsetera. Donk sa fè minisyon pou 70 mil dola. Bon, m sipoze se dola ameriken. Ayisyen pa fè bal. Men nan moman y ap poze l kesyon yo, yo poze l kesyon pli din fwa, Ronald. Li rekonèt ke li gen bon relasyon avèk Madam Habitant. Ti dcpj sa. Donk li pa pran pòz ke li pa kont Madan Habitant ni an pent ni an penti. Li di li rekonèt Madam Habitant e li gen bon rapò avè l. Dayè, devan les anketè de la dcpj, Mesye Prophane di Madam Habitant son bon moun. Son bon moun, son moun de bon komèrs. Vwala. Konprann son bondye moun jan Gregory Jean Philippe ta ka di. On krèm fanm mèsi bigo. El di ke gen de sitiyasyon l konn ye, li konn bezwen solisyon l paka jwenn, se madam Habitant li kontakte.
Ou konprann ki petèt konseye li ki di men sa pou l fè etc. Men malerezman. Le rapport de la dcpj yo pa explike ki situation.
Non dcpj pa ta ka rive la monche. Dcpj pa ta ka rive la. La e bon situation. Ansyen depite a
ale pi lwen pou l di ke li te genyen efektivman on echanj avèk madam Habitant. sou kesyon demand minisyon an. Men l di demand sa a selon li menm, demand sa a selon li menm, te gen pou wè avèk menas ok ki te gen sou kay li a ak sou li de la part de manm gang kraze baryè ke dirije, ke Vitelòm Inosan ap dirije. Ban m reprann sa m di a. Mesye Victor Prophane Avwe bay dcpj s'il faut croire ce rapport effectivement ke li te genyen yon echanj konsa avèk Madam Habitant konsènan demand de minisyon. Men l di demand sa gen pou wè avèk menas ki te sou tèt li, ki te sou kay li. Paske gang Kraze Baryè ke Vitelhomme Innocent ap dirije te genyen ni li menm ni kay li nan vizè li. Se pa mwen k ap pale, se Mesye Victor k ap pale, des propos rapportes par la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Se kòm si, pou dcpj, Mesye Prophane t ap tante fè kwè ke se li menm ki te mande minisyon, ok, pou l te ka defann. Men pi lwen, dcpj di l pral konstate ke Mesye Prophane kontredi tèt li. Se pa mwen k ap pale, se dcpj. Paske l di li pa sonje tout konvèsasyon an. Li pa sonje tout sa k te di yo. Li pa sonje tout kontni konvèsasyon sa a. Men sèlman li just sonje ke l te reponn. Men l pa t sonje sa l te di. Ou konprann? E lè l ap reflechi byen, li di, ah! Gon bagay m te sonje. Jan m te di l ke m pa dispoze dase de mwayen pou m mete a dispozisyon l. E byen wi. E la wi kontradiksyon an. Jan Zoe voye dan selon dcpj li di efektivman l te gen yon antretyen konsa avèk Madam Habitant. Men antretyen sa te konsène menas. Ke l te gen sou tèt li ansanm avèk kay li yo te vle boule o nivo de Vivi Mitchell. Kòm si l te vle fè kwè se li ki te fè demand lan, pou l te ka defann tèt li fas a gang kraze baryè. Men pe pli ta, li pral di l pa sonje tout konvèsasyon an, men sèlman l sonje ke l te reponn ke l pa t gen tout mwayen sa pou l mete tout minisyon sa yo a dispozisyon de madanm nan. Dcpj bay plis detay, m epanyen de detay yo nan lòt. Pwosèvèbal yo anekse avèk rapò a Ronald. Alòske selon dcpj, pa gen dout sou sa, ni Magalie Habitant, ni Prophane Victor, yo se 2 manm Viv Ansanm. Se pa mwen kap pale, dcpj kap pale. Yo di premye a li menm, an palan de Madam Habitant, li gen responsabilite pou l fè dè demach pou apwovizyone gang nan an minisyon e egalman revann pwodui nèg yo vòlè, notamman machin, alòske mesye Prophane li menm li chaje pou l finanse rezo malfektè sa a lè yo pa gen minisyon ankò. Sa se konpreyansyon dcpj, se konklizyon dcpj, se pa mwen k ap pale. Lòt bagay yo repwoche mesye Prophane Victor, nou konnen l deja, se òganizasyon dè Nasyon Zini ki li menm te fè yon rapò ok, ke dè ekspè ki t ap travay pou le kont di komite de sanksyon Konprann ke sou mèt bay konsèy de sekirite a Ronald. Ebyen o nivo de la dcpj yo, yo pozel kesyon sou sa yo. M pa menm bezwen tounen sou rapò sa nou tout konnen kisa l te ye jiskaske Nasyon Zini te pran rezolisyon kont mesye Profane pou enplikasyon prezime li nan yon seri de aktivite ki pa klè anndan peyi a. Onu te eksplike ke Ronald nan rapò l la, ke yo sanksyone Mesye Prophane paske l ap patisipe pandan plizyè ane, pandan lontan nan yon seri de aktivite ki menase lapè an nan peyi Dayiti, ki vize destabilize peyi a, mete an peril sekirite, avèk yon seri de lòt bagay ankò nan plizyè rejyon anndan peyi a. Il a ete klèman pwouve. ke Mesye Profane te ba yon seri de gang jarèt pandan l pèmèt yo jwenn zam, etsetera. Men, lè yo poze l kesyon sou sa, Ronald Deshommes, Mesye Profane di li pa gen anyen pou wè avèk sa yo repwoche l yo, se de mansonj. N ap sonje onu te di se depite a, se li menm ki prensipal enstigatè asosyasyon Gran Grif, ou konprann, se li ki te premye ame jenn gason nan komin Ti Rivyè Latibonit pou te ka asire eleksyon l, lè sa nou sòm an 2015, eleksyon lejislativ, ok. Se li menm ki t ap fè tout sa l kapab pou l pran kontwòl tout depatman Latibonit lan. Se pa mwen nou k ap pale souple, m konnen nou. E yo eksplike ke li te gen yon asenal de fuzi daso de kalib konfondi ke li te bay jèn sa yo ki ta pral fòme gang Baz Gran Grif ki jodi a, Ronald Deshommes, se youn nan pi enpòtan. Wè sa m vle di w la non? Gwoup ame ki gen anndan Latibonit. E yo eksplike prensipal responsab sa yo se mesye Profane. M pa konn si w la, Ronald Deshommes. Men lè yo poze l kesyon sou sa jan m t ap di w talè a, mesye Prophane Victor dabò minimize seri sanksyon sa yo, men li ankò yon fwa atribye yo a de pèsekisyon politik. Men, lè y ap poze l kesyon, mesye Prophane Victor di li kwè ke entèpelasyon l lan ta gen rapò ak denonsyasyon ke chèf gang Odma Louissaint te fè yo. Nou sonje avan l te mouri, Odma te di se Profane ki ba yo zam etc anndan Savyen. Li te repwoche Profane kòm moun ki fin ba yo zam pou yo batay aprè sa ki vire do ba yo, ki te menm manke fè lapolis arete yo. Men yo di, Mesye Profane Victor nan moman li t ap reponn kesyon dcpj yo, Li estime ke apre l te fin eli depite an 2017 Ronald, li tèlman pa t nan bagay gang nan, li tèlman pa konn sa k rele gang nan, li tèlman pa danse kole avèk gang, se li menm ki te pran inisyativ planifye yon operasyon polisyè apre yon enspektè de polis anpil moun te konnen sou non Uria Louis te fin pèdi lavi l. Bon sou la nou Ronald.
Al pran inisyativ. Planifye operasyon. Lè l fin eli, se li menm ki mande lapolis al fè operasyon pou. Paske li pa nan bagay gang nan li menm. Li pa danse kou li avèk gang. Ou gen objeksyon? O! De dcpj pale monchè.
Enben dcpj li menm nan konpreyansyon l, nan analiz li Ronald, li di, sil tenu kont de repwòch ke Nasyonzini. Fè mesye pwofàn yo, ki t ap egzèse de trafik denfliyans, ou konprann, avèk fonksyon de palmantè li etsetera, li parèt lojik ke operasyon sa te enskri l nan rejis, si w vle, ak de reprezay ke mesye pwofàn t ap fè kontre de moun li kapab konsidere kòm de zansyen zalye ki te vin jenan pou li. Sa vle di yo te vin twòp pou li. Selon dcpj, epi l te vle debarase l de yo a tou pri. Pa konn si w la Ronald. Direksyon dè ransènyeman jenero, DRG anndan lapolis la, li vini avèk 2 lòt eleman Ronald. Sa ki vin mete apse sou klou mesye Prophane anndan dcpj. Yo di yo gen bon jan Rev Ronald, kote Mesye Profane Victor a ete vizibleman idantifye nan plizyè aktivite kriminèl. Yo menm eksplike Ronald, le 15 me 2015, li te ale nan baz Gran Grif kote li ta pral fè premye rankont li, Pou mete kanpe gwoup ame Sahona a nan Ti Rivyè Latibonit ke Luckson Elan ap dirije kounye a. Se pa mwen k ap pale, se la Direction Centrale de la Police Judiciaire. E Direksyon Ransènyman Jenero revele ke ansyen depite a pa kontante l sèlman li menm ok pou li patisipe nan aktivite kriminèl yo, li menm bon gre mal gre Ronald entegre Plizyè manb nan fanmi l nan bagay sa. Dcpj pran pa egzanp Jensen Gandy Victor, Eder Victor, Joseph Saget alyas Djo, Claudel Victor. E pou dcpj, mesye Provane fè sa se pou l te kapab genyen anprent li, te gen kontwòl depatman. Le 26 jiyè 2015, Yo di ke Mesye Profane bay Joram ensi koni, ki se yon manm gang Savyen an, yon anvlòp ki gen ladan l yon fòt sòm dajan, malerezman yo pa di konbyen kòb, pou depote bay chèf gang alepòk la ki se Odma Lwisen ki mouri. Epi dcpj eksplike Ronald Deshommes, lefèt ke moun sa yo enplike, ke l te Profane Victor, ke l te Jensen Gandhi, ke l te Joseph Sage Aliadjo, ke l te Glodel Victor, donk otomatikman, ke yo vle ke yo pa vle, yo vin de manbre aderan baz Gran Grif ki nan Savyen. Kounye a la genyen le Buro de Rensenyeman Jidisyè de la DCPJ ki vin klouwe bagay la nèt Ronald Deshommes. Kisa yo eksplike? Yo revele ke ansyen depite Prophane Victor te a l'initiative, te a la base si w vle, te dèyè yon masak ki te fèt Lyankou le 25 janvye 2023. E se yon gwoup ki te gen ladan l de jenn gason ki te reyini otou de Jericho 4 pòch kòb. E pandan masak sa, te gen Keterl ki te viktim. Marquez Baden ki te viktim, Donaldson Innocent ki te viktim, Norabert Orelius, James Junior Felix, Camille Pierre et Osny Mesadieu. E tout done dcpj di l rekeyi nan kad ankèt sa yo, ke se swa nan denonsyasyon Madam Magalie Habitant fè yo ki gen pou wè ak finansman gang Koalisyon Viv Ansanm, ki gen pou wè nan ba yo zam ak minisyon etc. Ke se swa pou kesyon sanksyon Nasyonzini li menm li bay Mesye Prophane lè l repwoche l de trafik denfliyans, danrichisman ilisit, de trafik dam a fe, de minisyon, etsetera. Ronald, Ebyen, dcpj di li pa gen dout sou sa, lè l pran tout bagay yo, li mete yo ansanm sou menm tab, ke tout sa yo repwoche Mesye Profane Victor yo, yo bèlebyen fonde. Sa se la konklizyon de la Direksyon Santral de la Polis Jidisyè. Mentnan, yon sèten Joseph Saget, menm si n pa pran tout moun yo, men n ka pran misye, misye prezante l devan dcpj kòm zanmi danfans ak chofè ansyen depite Prophane Victor e l rekonèt ke l gen de trè bòn relasyon avèk Prophane Victor. Men, misye di dcpj, menm si l gen tout relasyon sa yo avèk Prophane Victor, li pa gen anyen pou wè avèk baz Gran Grif ki nan Ti Rivyè. Li menm di ke l pa gen anyen pou l wè avèk chèf gang k ap opere ni nan depatman Latibonit, ni nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan. Ke l te Izo, ke l te Babekyou, ke l te Kempès, ke l te Jouma, ke l te Krache Dife, ke l te Tizo, ke l te Vitelòm, ke l te Chen Mechan, ke l te Ti Lapli, etsetera. Donk, msye di dcpj, fè priyè yo pa lonmen non l nan bagay gang pwofàn. E misye k di sa. Men dcpj di, a yon sèten moman, e mwen ka ajoute l, yo te vle pran misye oserye. Men kounye a la, pandan misye ap demake l la, y ale Ronald Deshommes, y al analize done telefonik apati de nimewo telefòn pa l la. Ebyen ki sa yo jwenn? Yo jwenn ke Ronald, yo dekouvri an palan dèzanketè de la dcpj, Ke nimewo misye a Ronald, li kominike avèk on ansanm de nimewo telefòn, ke m site deja pou laplipa. E yo eksplike ke nimewo sa yo, ke misye kominike avèk yo a, yo an kominikasyon, an etwat kominikasyon pou repete lè pwopre mo de la dcpj, avèk nimewo tout chèf gang ki trè koni anndan peyi a. M pa bezwen site yo ankò. Donk yo jwenn nimewo misye an kominikasyon avèk 2 nimewo, e nimewo ki an kominikasyon ak nimewo misye yo, ou konprann, yo an kominikasyon avèk tout chèf gang.